Salut zanmim koman nou ye Jodia mwen vin ba ou yon ti enfòmasyon lap ede w anpil e map do pran san w gade video a e tande sa kem pral di a tande ou menm kap viv chili brezil an ajantin Ou konnen ke ou pa bezwen fè seri de sakrifis pou al nan lòt peyi, sèlman nan peyi kote ou ap viv la ou kapab grandi? Ou te konn sa? Ebyen m pral esplike ou. Pase gen anpil, anpil, anpil bagay ki kapab ede ou grandi nan peyi kote ou ye a. Rete branche e tande sa map diw la byen e koute e gade video a jiska la fen m pral esplik ou. Zanmim, lan 3 peyi sa yo kem sot site la a, ou konnen ke si kew fè tèt ou travay wap fè kòb, he m pral esplike w kòman zanmim. E mwen konnen sitou Brezil, gen anpil ayisyen ki toujou ap plenyen pou salè minimòm lan. M pa gen pwoblèm avèw, paske salè a vrèman ba. Se vre. Mezanmi, ou pa bezwen chita sou salè a non pou w viv. Ou konnen ou te ka itilize lòt estrateji, lòt ti mwayen pou w te ka viv. Eben zanmi m pral esplike w. Pa egzanp, yon moun ki depanse 2 mil dola, 3 mil dola pou y al yon lòt peyi. Tem di w yon ti pawòl. Ou konnen 3 mil dola ka achte yon machin Brezil? E a machin nan ou konnen ou ka fè Uber, ou ka fè lòt ti aktivite, sa depan de machin ki nan men w lan. Tout sa yo se lajan. E ou konnen ou ka achte yon moto pou mil, pou sen mil reyais. Ou konnen moto boy Brezil bay anpil lajan, sèlman se ou pou konn kòman ou pral jere sa. E mezanmi, sa ke m ap di w la la a, se pa sèl Brezil ki genyen l, genyen l Chili, genyen l an Ajantin tou.

Entrè fè livrezon pizza, dokiman, sa pral depan pase se nan sit ke ou pral just enskri pou kapab fè livrezon sa yo. Se de menm pou Uber ki fè livrezon pasager, ki fè tankou menm jan e taxi, ki fè bagay sa yo. Ebyen zanmi m, si w met tèt ou an plas, si w panse byen, gen anpil lòt bagay w ap ka fè pandan ke w ap viv lan peyi sa yo. Ou pa bezwen tiye tèt ou non pou w al fè seri de bagay. Ou konprann sa m di w lan? Ebyen zanmi m, ou konnen Brezil li menm, yo menm libere pou moun fè livrezon menm a pye. Si w pa gen bekàn ou pa gen moto ou ka menm fè l a pye. Ta wè kijan bagay yo ye, se chèche pou chèche pou jwenn, si w pa chèche ou pap jwenn. Ebyen chili e ajantin gen menm stil de travay sa yo tou, gen motobòy e gen oubè. Ou ka toujou fè livrezon nan kenenpòt peyi sa yo depi wap viv ladan yo. Zanmi m, bagay la se sèlman itilize ma yo pou kapab travay. Ou konprann sa m di w lan? Ou kab travay 8 èd tan pa jou. Menm jan a Brezil. ebyen ou etire yon 3 zè tan, yon 4 è tan nan jounen an pou kapab fè yon lòt ti sèvis. Tankou m ta di w moto Uber pou fè livrezon, pou fè Uber, èz ou etire yon ti tan pou ka fè ti bagay sa yo. Ou konnen l ap ba w lajan? La a, se ou k pral konnen. Jwèt la se nan men w li ye. Kòman sa m di w lan? Pase rete kouche, rete. Ye pale pa bay anyen chèche pou chèche zanmim ok zanmim zanmim se ti enfòmasyon sa mte pot pou ou se ti ide sa mte pot pou ou e map diw ke panse sou sa e jere sitiyasyon yo pa rete plenyen sèlman ok zanmim e map tou pwofitew diw bòn chans bòn chans rete panse e kontinye travay zanmim pa rete plenyen sèlman ok zanmim bòn chans bwasòlch.